Medam, Medmwazèl, Zemèsye, chèrs ami, la fami, bonswa. Se toujou yon plezi pou nou kapab ansanm avèk ou. Se toujou yon plezi pou nou pote bon jan nouvèl pou ou. Chèf gang kokorat san ras, ta sanble, jwenn lanmò l nan zòn Meyè. Konsa nou gen antreprenè, òmdafè, ameriken-ayisyen, Pierre Reginald Boulos, ki jwenn arestasyon l nan peyi Lèzetazini sou dosye imigrasyon, dosye tps pou Ayisyen yo, se kèk pwen nou gen pou n pale de yo ak anpil lòt ankò. Rete la, pa ale, n ap tounen toutswit.

Bri k ap kouri nan lari a ki di ke yo se ajan ice ki arete Doktè Pierre Réginald Boulos ki se òm dafè, antreprenè ayisyen. Nou gen yon aksan pou n pote nan sa. Doktè Réginald Boulos li menm li arete se pa paske li gen pwoblèm ansanm avèk Imigrasyon, men plito se paske non l site nan pil bagay ki pase an Ayiti, ebyen nan moman n ap pale a, se FBI ki te mennen operasyon sa ansanm avèk ajan ice yo. E pou nou konfime ke sa n ap di a, si ke Doktè Reginald Boulos se pwoblèm imigrasyon l te genyen, ebyen Li t ap nan Aligatò Alkatraz kote l te ye a. Imedyatman yo transfere misye nan prizon pou kriminèl, kote ke akize misye ke kòm kwa li ta konn finanse gang e li gen li nan koripsyon an Ayiti. Ebyen medam, mèdmwazèl, zenmesye, bagay yo anpil. Bagay yo anpil pou n di ke. Ki lè e ki jou Bondye li menm ap di sètase pou peyi sa? Yon nèg tankou Doktè Reginald Boulos se pa nèg pou yo te menm kenbe nan prizon, son nèg pou yo te transferel Ayiti bay pèp la pou pèp la ta bay bwa kale. Anplis tou fò n sonje ke Lèzetazini Damerik li menm, l ap travay dekonsè ansanm avèk lajistis ayisyèn pou yo mare tout moun ki nan koripsyon an Ayiti, tout moun ki koupab de lanmò Prezidan Jovenel Moïse. Sou menm bagay sa yo nou sonje semèn pase e Joverlein Moïse ki se fils du président, l'aîné du président Jovenel Moïse ki te ap anchene yon seri de yon seri de de de entèvyou kote li tap pale ansanm avèk jenès la, li t ap pale ansanm avèk peyi a, se paske misye li menm li konprann sa l ap fè a. E sonje m te di nou nan emisyon presedant yo ke Joverlein Moïse se yon moun pou nou swiv de prè paske se yon moun ki konn sa l ap fè a, se yon moun ki byen edike, l ap swiv etap yo, etap pa etap, li pa prese nan dosye papa l. Kisak ta di sa ke jodi a, e jodi a pli de 4 an, 4 an e kelke jou depi apre lanmò ansyen prezidan nou Jovenel Moïse, se lè sa yo komanse ap mare koupab, se lè sa pèp la li menm li komanse ap konfime kèk soupson ki te genyen konsènan lanmò. ansyen prezidan Jovenel Moïse la. Ebyen mèdam, mèdmwazèl, zemesye, se pou n konprann ke delivrans lan pa lwen. E m ap di nou sa, boujwa santi, boujwa kowonpi, politisyen santi, politisyen kowonpi, politisyen A a a a karaktè plat sa yo. Boujwa, boujwa vanpi, boujwa, boujwa sansu, bou, boujwa pèsonaj non grata ki nan peyi Dayiti yo, si yo pa desitire yo, si yo ke yo pa mete yo yon kote, hors d'état de nuit, ebyen m pa kache di nou, pèp Ayisyen an li menm li gen pou l soufri amèrman. Petèt Nan 15, nan 20 tan, si pèp ayisyen an pa kale je nou, si nou pa ouvè je nou, ebyen nou mèt kwè m, si nou pa mete boujwa santi sa yo, boujwa kowonpi, paske nou pa gen pwoblèm ansanm avèk moun ki gen kòb, k ap ede peyi a devlope, men gen de seri de boujwa santi, boujwa kowonpi anndan peyi Dayiti ki la sèlman pou, ki pou naje, jan prezidan Jovenel te di l, k ap naje dan lè zo twouble, ki renmen naje dan lè zo twouble. Pa diferaman ak sa moun yo tap di nan lari a ke se se pwoblèm imigrasyon misye genyen non. Byen petèt li gen dwa sa, men majè pati ki koz ke misye nan prizon la a, se paske yo yo fè lyen, gen lyen ant misye avèk koripsyon an Ayiti ke misye ta gen men l dèyè gang yo, ke misye ta genyen ta gen ta konn finansye gang yo e sitou misye nan koripsyon an afon anndan peyi dayiti anndan ti bout tè papa Desalin nan paske nèg sa yo se yo sèl ki te pitit Desalin se yo sèl ki te pitit Petyon se yo sèl ki te pitit Kristò se yo sèl ki te pitit Kapwa se yo sèl ki te pitit Bwaye ebyen peyi a se pou yo siwolibanè sa yo peyi a se pou yo ebyen mèdam mètmwazèl zemèsye se sa.

Bagay yo anpil. Koze yo anpil. Desten nou nan men nou. Jenès la, desten w nan men w. Toutsuit, nou gen pou n pale tou de dosye kokorat san ras la. Kounya la menm, mesye chèf gang kokorat san ras la, nou gen pou n pale de li. Pou n pale, pou n di ke kijan sa sot pase. Paske Chèf gang kokorat san ras la. Se misye k avèk zam sa nan men l k ap pase rafal bal sa a nou wè a. Ebyen medam, medmwazèl, e mesye, chèf gang sa a ta sanble jwenn lanmò l nan meyè kote lapolis yo menm ki t ap fè yon travay serye, yon travay ekstraòdinè ki mete lapat ki nan yon anbiskad, ki mete lapat sou anpil nan yo, sou plizyè nan yo e sitou. Chèf gang sa li menm li kite lari. Bravo ak pnh la, bravo ansanm avèk popilasyon meyè a ki ap ede lapolis kwape bandi, kwape gang, kwape malfwa, malfektè nan peyi a. Mèdam, mèdmwazèl e mesye, se chak jou nou leve Nou ta tande yon gang konsa mouri, de twa ti bandi ta tonbe, ebyen se t ap yon satisfaksyon konplèt, yon satisfaksyon total pou popilasyon ayisyèn nan, pou Ayisyen an jeneral. Medam, Medmwazèl, Zemèsye, se pa ti kontan m santi pèp la kontan, se pa ti jwa pèp la genyen difèt ke Chèf gang kokorat san ras la li menm li tonbe anba bal lapolis e sitou gen anpil nan sòlda l yo e ke lapolis mete anba kòd tou vivan, Viv ansanm pran yon kou, Viv ansanm pran yon gwo kou. Medam, medmwazèl e mesye, fò n konprann ke peyi a se pou nou, Ayiti se pou nou. Nou pa ka kite l nan men bandi, nan men boujwa santi, boujwa kowonpi, politisyen, restavèk pou yo fè sa yo vle anndan peyi a. Ou menm, sèl grenn fason w kapab sipòte chanèl sa se lè ou abòne ansanm avèk chanèl la si w poko fè l, ou pataje videyo a, ou like epi w kòmante nan videyo. Tchaw tchaw, a la pwochèn!